Bonjou bonswa tout moun, sou apèn branche wap swiv pi gwo rezo enfòmasyon an Tele Verite, tout ekip solid la deja la pou pote jounal sa rantre lakay ou, nan tèt ekip la kòm kaptèn mwen rele Wilson Pierre Louis. San pèdi tan pi gwo pwen kap domine aktyalite a divès reyaksyon tonbe aprè dokiman ki siyen nan mitan aktè yo nan.

Jimmy Cherizier alyas Barbecue anonse yo pwal mennen lòt aso kont ministè ak direksyon jeneral yo si nan minit kap vini la a yo pa jwenn demisyon Ariel Henry. Militan politik Emertine Marcelin ki twouve l pou kouwè l ye la a an kaval selon lwa kaseral yo denonse divès òganizasyon politik tankou Fanmi Lavalas ki pat janm parèt tout kò l pandan 30 mwa Ariel Henry sou pouvwa a ak sdp fizyon elatriye douvan zak ensekirite yo, nèg arab la fè konnen gwoup politik sa yo ap laloz kò yo douvan anbasad amerikèn pou mande patwon yo pwolongasyon. Regwoupman pati politik ak òganizasyon sosyete sivil yo ansanm pwopoze yon kolèj medyasyon k ap fòme apati tout fòs viv nasyon an nan lide pou sòti ak yon solisyon alaisyèn. Daprè kòdonatè nasyonal ansanm nan Elian Wilner, inisyativ sa a ap anpeche kominote entènasyonal la foure pye l tout longè atravè caricom pou enpoze popilasyon an yon moun ki pral kontinye fè tchoul Etazini. Fè tchoul Etazini. Fòk nou di 48 è aprè atak nèg ak zam nan divès jiridiksyon nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan, Aktivite komèsyal yo vle reprann timidman, menm kant lekòl yo te rete ak pòt yo fèmen. Sepandan, nan kèk mache piblik, nan komin Dèlma, Petyonvil, Kafou Tabarre, elatriye, ti detayan yo te al chache kote lavi fè kwen. Direktè jeneral Polis Nasyonal Dayiti a, Frantz Elbé, felisite sa li rele angajman ak detèminasyon polisye yo k ap travay daprè li menm,

Yon lòt fwa, gwo salitasyon pou nou tout, men nouvèl la an detay. Jan n te anonse l, divès reyaksyon tonbe aprè dokiman ki siyen nan mitan aktè sosyopolitik ak ekonomik yo nan peyi Dayiti pou kenbe Ariel Henry nan kanpe lwen. Atò kominote entènasyonal la tou mande Premye Minis Ariel Henry pou lage pye l.

Jimmy Chérizier anonse yo pwal mennen lòt aso kont ministè ak direksyon jeneral yo si nan minit kap vini la a Ariel Henry pa remèt demisyon l. Nou envite w koute la deklarasyon Jimmy Chérizier alyas Barbecue. Se yon pèsonaj e nou vle Ariel Henry tande la rezon. Nou di si Ariel Henry pa demisyone, si Ariel Henry pa demisyone peyi a prale dwat. Non li fè yon jenosid. Si Ariel Henry pa demisyone, si kominote entènasyonal la kontinye ap sipòte Ariel Henry, y ap mennen nou dirèkteman nan yon gè sivil e k ap debouche sou yon jenosid. Lè sa, jan nou te di an, kominote entènasyonal la, spesyalman Lèzetazini, Le Kanada, Lafrans, Kò Gwoup lan, y ap responsab tout moun k ap mouri nan peyi Dayiti. Eske nou go dat limit pou nou kapab mete Ariel deyò nan peyi a? E nan goumen w pa bay tèt ou limit. Lè w bay tèt ou limit nan goumen, e ou pral presipite, ou pral pran de desizyon e ou pa t dwe pran e ki ka fatal pou goumen an. Sa k, sa m ka di, n ap goumen kont Ariel Henry jiska dènye gout san nou. Sa m ka di, n ap goumen kont Ariel Henry.

Fanmi Lavalas ki pat janm parèt tout kò l pandan 30 mwa Ariel Henry sou pouvwa a ak sdp ki t ap mache chache fizyon elatriye douvan zak ensekirite yo, nèg arab la fè konnen gwoup politik sa yo ap laloz kò yo douvan anbasad amerikèn pou mande patwon yo yon pwologasyon pou reparèt tèt yo atravè yon lòt premye minis pou petwèl. Mertil Maslin mande popilasyon an pou rete vijilan. Nou vito koute la Mertil Maslin alyas Arab la, li te nan mikwo Tele Verite.
Pale ekri televize, Maten an ki se mèkredi 6 mas la, mwen vin pale avèk pèp ayisyen an. M ap pale. avèk militan konsekan anndan peyi a. M ap pale ak avèk pitit peyi a, moun ki vle peyi a vanse. M ap pale ak dyaspora ayisyèn nan. Jodi a, nou wè tout konplo k ap manniganse sou do pèp la. Nou pa t janm jwenn Lavalas ki te di fòk Ariel ale. Nou pa jwenn OPL ki te mande pou Ariel ale. Nou pa jwenn ekip Siplis Bozil sdp mande pou Ariel ale. Anben jodi a, pandan ke tout geto yo reyini, tout baz yo reyini, katye popilè yo reyini, yo di yo pa vle Ariel, Ariel son chèf gang, Ariel son kidnapè, Ariel son asasen, anben yo pa fè 2 bagay, Fanmi Lavalas al chita avèk anbasad amerikèn. SDP nan pou pale avèk anbasad amerikèn. Tout ti gwoup vwayou k ap konsolide pouvwa Ariel yo, yo kouri y al chita avèk anbasad amerikèn pou yo vin pwopoze pèp la yon nouvo gouvèneman. Arab gentan dekouvri konplo a. Nou mande nèg ki gen zam nan men yo depi se ekip asasen Ariel yo ki ta vini avèk yon nouvo gouvèneman bwa kale paske te dèyè nouvo Ariel, Ariel Demisyon Ariel se wout li se penitansye nasyonal. Dayè pou dayè pa gen prizonye ki evade. Se Ariel ki evadè nan peyi a. Ariel son evade li ye. Pèp la ap chache Ariel. Yo pa ka jwenn Ariel. Jodi a kisa nou di nou menm. Asasen kriminèl sa yo. Mwen map mande si yo panse ke pèp la se kaka. Anben nou pral moutre yo. Sa ki pou fèt la nap fèl nou menm. Pase jodi a. Moun kap kouri nan katye popilè yo se nou kap kouri jodi a e pa André Michel kap kouri se pa Majorie Michel kap kouri se pa lavalas kap kouri paske tann dat nap mande Aristide poul pale poul di pèp la pran lari dèske l tap souse nan pouvwa Ariel la l pat janm di anyen men kounye a se Aristide kap reyini Tout gang parèy li yo, swadizan ti pati politik, pwal chita avèk anbasad amerikèn. Jodi a, desizyon k ap pran. Nou pa anbas, nou pa nan anbasad amerikèn. Nou pa nan anbasad Lafrans. Nou pa nan anbasad Kanada. Jodi a, mwen, m wè gon ti papye k ap siyen. Ti papye w wè k ap siyen an, sèl moun nou rekonèt nou menm, nou rekonèt Guy Philippe. Nou pa rekonèt pèsòn nan bout papye sa k ap siyen an. Tou senpleman, viv ansanm! Viv ansanm! Nou wè, jodi a, chay peyi a repoze sou do nou. Viv ansanm! Se nou menm ki fè tout bagay la. Paske tout sa k t ap fèt nan vye pwovens yo, lè Viv ansanm met pye l atè a, fas batay la chanje. Jodi a, Babekyou ap pale avè w. M pa panse batay ki ap fèt nan lari a, e pou Lavalas li ye, e pou SDP non. Paske men yo fè konplo la pou yo vin mete nouvo gouvèneman yo. Men grenn nan mouda nou mesye, kèlkeswa asasen ameriken pwopoze nou la, n ap wonfle l ak kout baton. Paske jodi a. Batay ki la a, se batay pèp la, pèp souvren an, ki pa kapab ankò, pèp souvren an, ki fin peri anba gang, asasen, kriminèl Ariel Henry. Anbasad ameriken, Kanada, Lafrans, se yo ki met men sou kou nou. Nou pa nan anbasad. Jodi a, desizyon nou, se pèp ayisyen an, se viv ansanm. Wè pa wè, se nou k ap mete nouvo gouvènman nou. Apre bagay bout papye k ap siy an, sèl Guy Philippe nou rekonèt. Nou pa nan bagay koudeta, kasasyon. Nou pa nan bagay e e. Komisyon 3 manb sa m tande a nou pa ladan l! Sèl Guy Philippe nou konnen! Pèp Ayisyen an rete soude, batay la lap kontinye sou tout fòm! Òganizasyon sosyete sivil yo ansanm pwopoze yon kolèj medyasyon k ap fòme apati tout fòs viv nasyon an nan lide pou sòti ak yon solisyon alayisyèn, daprè kòdonatè nasyonal ansanm nan, Elian Wilner, Inisyativ sa ap anpeche kominote entènasyonal la atravè caricom enpoze popilasyon an yon moun ki pral kontinye sèvi peyi Etazini. Sepandan Elian Wilner di li pran act gen yon dokiman ki siyen nan mitan kèk aktè pou rezoud kriz la nan peyi Dayiti. Elian Wilner. Se youn ak lòt. Kòman ou konprann ke te deja chak gwoup te deja gen diferan akò, pwopozisyon akò sou teren an. Men pou n fann yo, sa mande yon efò. Se sa fè nou menm nou vin la. Paske fò n al vit e byen. Nou dakò gen ekstrèm dijans. E se nan kad ekstrèm dijan sa a ke nou vin maten an la a, nou pwente di dwa sou anviwon 15 sektè apre yo fin tande sa a nan mikwo laprès pou ke yo menm yo kòmanse pa sòti nan twou yo sòti nan silans yo pou yo di yo menm yo asepte vini fè pati kolèj de medyasyon sa a. Si nou te kapab di ane pa touye nou. Se pa jou k ap tiye nou. E si se pa konsa nou pase e ke nou kite se caricom k ap vin la avèk sou dikte Etazini, yo pral ba nou yon dezyèm Ariel, yon dezyèm konze, yon dezyèm trèt nasyonal. Donk pou n evite pran onpyon politik ke Etazini pral rale nan pòch li sou kouvè pou l fè gwoup mètdam epi pou vin enpoze w on premye minis lan, nou menm nou di non, nou pa vin nou di caricom rete nan wòl ou, nou fè apèl kounye a a on gwoup ayisyen. ki konprann ke Ayiti se pou yo li ye, yo pa gen peyi derechan, se yo menm nou pwopoze pou nou fè jwe kòm medyatè. E si nou fè sa, paske se pa kouri sòti pou nou sòti mal, se pa kouri sòti pou nou di fò nou jwenn yon bagay epi nou mete yon kriz anndan yon lòt kriz. Nou bezwen, yon fwa pou tout, pou ke sa k pral fèt la ke li gen yon konsansis lajman laj ki degaje e ke gen yon majorite moun ki dakò l e ke pou nou mete peyi a an branle rapid vit. Se sa nou menm andan Ansanm nou klè sou li, pa gen wout pa bwa, se nan sans sa pou nou ale, pou nou la fè ti bagay a goch nan ti chanm kay jan w sot di la kamarad jounalis yo. Donk nou nou kwè ke nou va la fè otreman. Eske Ansanm siyen dokiman sa, dokiman sou a l'initiative de Konsèy Nasyonal Revèy Nasyonal la epi eske. Ansanm pa siyen l, poukisa? Ansanm pran akt de efò chak antite politik ap fè nan lo nan objetif pou jwenn yon solisyon nan kriz la. Nou pran akt. Paske pandan nou di fò nou fè pa yon bagay trè serye epi pouse, nou bezwen yon konsansis lajman laj ki fèt atravè yon veritab dyalòg. Dyalòg la se enterè peyi a men nou pa kwè nan pou etènite non pou n dyaloge. Sèlman nou di fòk gen yon enstans ki jwe yon jwèt mitan jwèt. Pa egzanp, si nou dakò ke nou pral chita avèk Caricom tout la sejounen, poukisa nou pa ka dakò ke gon gwoup ayisyen ki dakò di bon ok pou fasilite nou tach la, pou nou fasilite ke n avanse bokou pli vit e pi byen, epi yo bay tèt yo non kòm moun k ap fè medyasyon, e apati de medyasyon ke yo fè a pèmèt ke nou menm egzekitif bisefal ke tout moun k ap mande a nou rive jwenn li. Eske ansanm sinye?
Eske ansanm sinye? Kamad, Ansanm pran ak de dokiman ki fèt yè la. Ansanm vin la jodi a la pou l di men meyè metòd nou menm nou wè pou n sòti nan yon kriz, pou n pa tonbe nan lòt kriz, pou n pa sòti nan yon bagay bing bang kote gen lòt k ap konteste kwakseswa. Nou di fòk bagay la fèt a bokou plis transparans, fòk nou klè, san demagoji. Pou sela, nou aktè ki siyen ansanm de dokiman. Nou mande yo, youn lòt, mache kontre yon sèl objektif e bay yon bagay ki pi potab. Nan non nou site yo, nou site Fritz Jean, nou konnen se prezidan eli a kòm. Nou site yon non, nou site twa non. Nou site twa non, nou pa pale de akò entèl, akò iks. Nou site twa Ayisyen ke nou estime, atravè diskisyon ki te fèt, ke nou di 3 ayisyen sa yo an nou pwopoze peyi a pou yo menm peyi a ka chwazi ansanm pa vin chwazi ansanm pa vin enpoze yon bagay pou l di men moun kòm kwa nou di men 3 moun ki pral fè tranzisyon an men 3 moun ki pral jere peyi a ki pral ranplase Ariel Henry e pa sa ansanm vin fè la ansanm pwopoze e te deja pwopoze 3 non. Nou tap swiv la deklarasyon Elian Wilner nap fon premye kanpe nan jounal la. Jounal la ap rapousuiv sou antèn Tele Verite. Si w apèn branche, vwa sa a w ap tande a, yo rele l Wilson Pierre Louis. Fòk nou di 48 è aprè atak nèg ak zam nan divès jiridiksyon nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan, aktivite komèsyal yo vle reprann timidman, menm kantan lekòl yo te rete ak pòt yo byen fèmen. Sepandan, nan kèk mache piblik, malgre grèv ak kouvrefe Leta anonse, nan komin Dèlma, Petyonvil, Kafou Tabar, elatriye, ti detayan yo al chache kote lavi fè kwen. Ann swiv.

Pandan dènye jou sa yo, 3 prizonye mouri epi 6 lòt blese nan tantativ evazyon prizon sivil Jakmèl lan nan sware madi 5 pou louvri jounen mèkredi 6 mas 2024 la. Se komisè gouvènman Jakmèl la, mèt Pierre Wilner Dormevil ki konfime enfòmasyon sila a ansanm ak reprezantan dwa imen nan komin Jakmèl la Jean Jeudy. Epi yon lòt reyaksyon sou kriz kap bwase bil peyi a se avèk militan pitit Dessalines Bronson ki reyaji aprè siyati akò sa, dokiman sa pou n byen di ki regwoupe divès fòs viv nan sosyete a pou kenbe Ariel nan kanpe lwen. Militan politik Bronson mande pou popilasyon an rete vijilan siveye tout moun kap poze siyati yo anba akò sa pou siveye move grenn ak move lawon. Ann swiv deklarasyon l, li te nan mikwo Tele Verite, Militan Bronson. moun nan epoutan pil rès lan menm ap soufri an se sa fini se sa kochon di an nou vini la nou vin siyen akò a nou di chak grenn moun ki siyen akò a rete siveye rete vijilan pou akò a pa vin tounen yon dezakò kont nou menm ankò paske nou wè sak fèt deja nou di chak pran nan dlo nan dlo cho li wè dlo frèt kèl kase se poutèt sa nap fè apèl ansanm avèk. Tout moun, paske sa kap pase nan nan sid e pa li nou menm nap sibi nan nan nan lwès, sa kap pase nan lwès se pa li moun nan nò, moun nan nou nou moun moun nan nan nan nan nan sid, moun moun grandans ap si ap sibi. Se rezon sa nou di konsa ke nap kontinye e denonse ansanm de moun ki panse ke ki kapab vin pran woulit sou akò sa a pou yo kapab vin nan lojik vin separe gato non jodi a se moun ke yo boule mache yo kwabosal se moun yo boule kay yo kafoufèy moun ki pa ka viv maryani moun ki pa ka viv solino moun ki pa ka viv site solèy nou di se pwojè moun sa yo ki dwe sou tab akò sa a se sa koz kòm nou wè. Nou menm antanke pitit Desalin, nou dakò, nou di konsa ke jodi a se vrè tèt ansanm nan. Se nan yon tèt ansanm tout bon vre Ayiti ka soti kote l ye a. Se vre, Lafrans, Kanada, Lèzetazini yo fè gwo konplo kont nou, men jodi a se Ayisyen ki kapab soti tèt yo nan sa yo ye a. Nou pa ka dakò Se toujou blan, se toujou etranje, pandan se tan yo se mèt pwoblèm nan, e poutan se yo menm ankò ki panse ke yo ka pote solisyon nan pwoblèm yo enstale deja. M dakò e kè m kontan jodi a di fèt ke m wè pèp ayisyen an dakò pou l vin siyen akò a, e pandan se tan tou n ap mande yo pou yo rete nan lari a, kontinye bloke Ariel Henry, kontinye bloke sistèm oligak nasyonal ou entènasyonal la jiskaske nou akouche yon akò ki kapab klè epi vini avèk yon tranzisyon de ripti ki pou fè eleksyon byen rapid pou akouri pou vini pou kaba ensekirite planifye sa sektè entènasyonal ou nasyonal mete a. paske ke nou pa kapab ankò, bagay yo, yo di pou nou, e se poutèt sa nou vin la jodi a. Òganizasyon politik Fwon pou Rezistans Ayiti ki soti nan zòn Site Solèy denonse silans konplis Fanmi Lavalas ki pa janm di yon mo douvan zak ensekirite, kidnaping, vyolans k ap fèt nan komin nan. Responsab òganizasyon Frères Wender Bernard lonje dwèt sou ansyen prezidan Aristide ki pa janm pipe mo. Douvan zak vyolans ak ensekirite k ap fèt nan dènye jou sa yo nan rejyon metwopolitèn nan, ann swiv deklarasyon Wender Bernard. Nan non fra ki se Fwon Rezistans Ayiti, nou salye l tou nan non Chimen Delivrans ki, ansanm avèk fra ki ap bay konferans pou laprès sa a, nan non moun Lasalin yo ke Janbètan Aristid abandone. Nan batay ke yo ye la a, pandan ke bandi a sapat e bandi a kòl, kominote entènasyonal la mete deyò, nou wè Jean Bertrand Aristide pa janm di anyen ki se prezidan peyi a, ki te prezidan mnen yon epòk, ki pran 2 koudeta, ke nou pa janm sispann, nou pat janm sispann batay pou l te retounen. Nan non moun Solino yo, moun Bèlè yo, moun Matisan yo, nan non moun Sen Jan Bosko yo ke Jean Bertrand Aristide abandone tou, Moun Site Solèy ke Jean-Bertrand Aristide abandone tou. Moun Tabar yo ke Jean-Bertrand Aristide pa janm di anyen pou yo. Pandan ke yo rele anmweyy yo di Jean-Bertrand Aristide fòl di yon bagay nan sa kap pase la. Eske nou ka di jodi a dinite Jean-Bertrand Aristide kouri kite l? Ou byen Jean-Bertrand Aristide pa yon ewo ankò, jodi a l son zewo paske Jean-Bertrand Aristide konsène nan sa kap pase la. Menm jan mwen menm ki konsène, m pran pozisyon, m ta renmen konn pozisyon Jean Bertrand Aristide, on nèg ki pran 2 koudeta, ki te prezidan 2 fwa nan peyi a. Paske on peyi pa ka rive kote l ye la a pou ke l san pozisyon. Afè bagay fòk chodyè chavire a, sa se e bagay pou fè ti bebe dòmi. Ok? Jodi a nou bezwen konnen klèman, èske Jean Bertrand Aristide li nan konplo entènasyonal la? Èske Jean Bertrand Aristide li nan 3, 4, 5 manm? Èske li nan kasasyon? Menm jan mwen, Winde Bernard, m pozisyone m jodi a. Mwen di se nan kasasyon ke mwen swete ke tout moun k ap chache solisyon yo, pou ke yo ale vè kasasyon. Pandan ke nou ap salye demach ki fèt ayè, kote ke yo arive kouche yon akò politik ki pwopoze 3 non. Nou salye l. Menm jan ke nou panse ke akò sa a ke ki fèt hier lan, li pa meyè fòmil pou n retire nou nan kriz lan men pa bliye la nature a horreur du vide, si ke nou pa fè anyen, ap gon lòt gwoup moun ki fon bagay. Men kòm yo menm yo estime ke se 3 moun ki dwe vin dirije peyi papa Dessalines lan, Men, m ap di yo, resezi yo tou, reflechi tou. Paske 3 moun sa yo pral bezwen 3 kòtèj. Yo pral bezwen plis, nou pral bezwen pran plis moun ki ta sipoze nan lari a, nan mitan fòs de lòd yo pou bay sekirite, pou ap sekirize 3 moun sa yo. Se 3 bouch ki pou manje. E se pa 3 moun yo sèlman. Pou nou wè, fò nou wè kabinè k ap vini nan do yo a. Fò nou wè pil fanmi sa yo ki pral sou do Leta, sou biskèt Leta ki deja pa kapab ankò. Pou mwen menm. M ap mande kamarad yo reflechi. Men se trè byen lè gen gwoup ki met ansanm pou ke yo jwenn yon solisyon. Pou nou menm, gwoup sa a dwe antre an diskisyon avèk lòt gwoup jodi a ki kwè ke yon sèl grenn moun sifizan. Pa bliye laprès, e pa jodi a ke gen yon pakèt aktè k ap batay kont yon grenn moun nan palè nasyonal, k ap batay kont chèz ki nan palè nasyonal la. Nou destablize peyi a sou sa. Entènasyonal la, li destablize peyi a sou sa. Men jodi an, n ap vini ak 3, n ap vini ak 5, n ap vini ak 4. Nou pa t ka rezoud pwoblèm la ak yon grenn, men n ap vini ak 4. Pandan ke 3 moun sa a yo di a, oubyen 5 moun sa a, 10 moun sa a, ke nèg yo vle fè yon konsèy pou dirije peyi a, men n ap di o nivo gouvèneman an, men li gen plis ke 3 moun ladan, li gen 5, li gen jiska 15 moun ladan, jiska 16 minis, k ap manje deja, e yo chak gen sekirite nan do yo. Yo chak gen frè nan do yo. Men yo pa bay rezilta, yo pa delivre machandiz lan. M pa kwè se 3 moun nan ki bal delivre machandiz lan. Alò, nou pozisyone nou deja, nou kwè ke se nan kasasyon pou nou ale, paske kasasyon son tradisyon li ye. E m vle nou konnen ke tranzisyon son bagay ki konstisyonèl. Se tan konstitisyon an gen pou l pran, se li ki detèmine konstisyonalite tranzisyon an. Lè l ale odela de tan ke. e konstitisyon prevwa, lè sa nou pa nan tranzisyon ankò. Ok, nou ka menm di ke nou pa nan yon manda. Nou nan yon dezòd konstitisyonèl, nou nan dezòganizasyon konstitisyonèl. E n ap di avèk tout kamarad ki kwè, se nan konstitisyon an ke pou nou ale, pou nou ale pwòch konstitisyon an, n ap di yo an n rasanble jan n kòmanse rasanble la a, pou ke n kapab kanpe dèyè moun ke nou di ke nou kwè ki lejitim alenteryè de kou de kasasyon. Pou ke nou kapab di men kiyès kap antre nan palè nasyonal pou nou enstalel nan palè nasyonal. Nap voye yon mesaj bay CSPJ pou nou di CSPJ ou paka kosye ret silans. Ou gon obligasyon pou ke ou di sa wap di avek pèp ayisyen paske nou pa gen rezidan nan bèt peyi a. Nou pa gen prezidan nan tèt peyi a, nou pa gen premye minis nan tèt peyi a, e nou pa gen direktè jeneral lapolis tou nan tèt lapolis la. E sa k pi grav la, lame pa gen ni kolonèl, li pa gen ni jeneral ladan l. Paske dezòd k ap fèt la a, li t ap ka fèt si te gen lame nan peyi a. Se sou nòt sa a Nouv Jounal la rive nan bout li. Mèsi tout moun ki t ap suiv avèk atansyon. Mèsi pou pasyans ou. Avan n ale men yon rapèl pwen k ap domine aktyalite a. Divès reyaksyon tonbe aprè dokiman ki siyen nan mitan aktè yo nan. Klas politik ak òganizasyon sosyo ekonomik yo pou kenbe Ariel Henry nan kanpe lwen atò kominote entènasyonal la mande Premye Minis Ariel Henry pou lage pye l.

Militan politik Emertine Marcelin ki twouve l pou kouwè l ye la an kaval selon lwa kaseral yo, denonse divès òganizasyon politik tankou Fanmi Lavalas ki pa t janm parèt tout kò l pandan 30 mwa Ariel Henry sou pouvwa a ak sdp, Fusion, elatriye, douvan zak ensekirite yo. Nèg Arab la fè konnen gwoup politik sa yo ap laloz kò yo douvan anbasad amerikèn pou mande patwon yo pwolongasyon. Regwoupman pati politik ak òganizasyon sosyete sivil yo ansanm pwopoze yon kolèj medyasyon k ap fòme apati tout fòs viv nasyon an nan lide pou sòti ak yon solisyon alaisyèn. Daprè kòdonatè nasyonal ansanm nan Elian Wilner, inisyativ sa a ap anpeche kominote entènasyonal la foure pye l tout longè atravè caricom pou enpoze popilasyon an yon moun ki pral kontinye fè tchoul Etazini. Fè tchoul Etazini. Fòk nou di 48 è aprè atak nèg ak zam nan divès jiridiksyon nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan, Aktivite komèsyal yo vle reprann timidman, menm kant lekòl yo te rete ak pòt yo fèmen. Sepandan, nan kèk mache piblik, nan komin Dèlma, Petyonvil, Kafou Tabarre, elatriye, ti detayan yo te al chache kote lavi fè kwen. Direktè jeneral Polis Nasyonal Dayiti a, Frantz Elbé, felisite sa li rele angajman ak detèminasyon polisye yo k ap travay daprè li menm,

Nan mikro a pou te prezanto li, yo rele m Wilson Pierre Louis. Babay tout moun.